Sa fè ap toujou di e mwen t pi kriminèl nan viv ansanm e mwen t pi dis e mwen t pi dat yeah uhmm sa vle di m sou nèg tou ki dirèk ki jan de kaka sa yo m ba map touye yo wi bon gad yon malpwopte ki met yon vès sou li ki do e pastè l ye kounya la uhmm gad moun li bezwen atake uhmm nèg di m.
Kòman nou ye mon frè Mwen se Pasteur Renaud. Alò avan tou fòm di yon bagay, mwen se yon ayisyen e mwen swete nenpòt moun kap gade video sa e tag ou pou mwen paske ou fè yon video kote ke ou pale de mwen. Li rive jwenn mwen e mwen menm m ap fè yon ti pale avè w. Tande m byen lanmò Sanjou. Premyèman, m ap di w yon bagay, nan sa w ye a, e pa w k mete tèt ou ladan l. E premye bagay m vle fè w konnen. Dezyèm bagay mwen vle di w, dabò, e. Etank Ayisyen, m gen dwa pou m pale de peyi m. Malerezman, moun k ap koupe videyo a, ki voye videyo a ba ou a, se pa yon videyo ki fèt jodi a. Se yon videyo ki fèt lontan. M panse ke sou rezo a, m se youn nan moun ki pale de viv ansanm e ki di ke si y ap pale de gang, viv ansanm pa gang. Paske, èske w vwayaje lanmò san jou? Ou pa vwayaje. Èske w gen viza? Ou pa gen viza. Sa vle di ke nan sitiyasyon ke w ap evolye a, se yon sikonstans ki mete w ladan l. Se yon sikonstans wi lanmò. Se pa yon bagay ke w fè volontè non. son sikonstans m pa m se youn nan moun m panse ke m se pitit geto ou se pitit geto manman m se malerèz manman w se malerèz bon sa vle di e m se youn nan moun ki toujou ap pwone. pou m di ke fòk gen yon dyalòg, fòk gen yon chita tande, fòk gen yon chita pale, paske kèlkeswa le ou la fason, ou se pitit Ayiti, mwen se pitit Ayiti, nou tout se pitit Ayiti. Jodi a, sikonstans ka mete w nan yon pozisyon. ke l pa dwe mete w e se sikonstans si m ta genyen yon gang m ap atake m ap atake Andre Michel lanmò m ap atake Nenel Cassy m ap atake tan lòt nèg nèg vòlè ki nan peyi a ki pran peyi a k mete l kote l ye la se 9 nèg sa yo wi k nan tèt peyi a ki mete peyi a kote l ye la. Paske si 9 nèg ki nan tèt peyi a te tande la rezon yo di Ayiti pa tap kote l ye la. So m pa gen pou m atake w e m pap janm atake w okontrè mwen se pitit geto a e m konprann ou pase anpil moun ki sou rezo a. M konprann ou e Si w ta tande, pa egzanp, ou ta wè yon videyo ke mwen fè, pran kontèks la byen, frè pa m. M pa di w sa paske m pè w non. Non. Depi m antre tèt mwen nan pale de peyi m, se yon responsablite ke m pran. Yon sèl bagay m ap di w, si gen gang, Se 9 nèg ki la yo ki gang nan peyi a. Paske se politisyen yo ki mete zam nan men nou. Paske yon nèg tankou w, m ap di w yon bagay, ou son w al lekòl, yon nèg tankou w, ou fòme. Sa vle di w ke si peyi a te ofri w lanmò, opòtinite. pou te pran swen pitit ou, pran swen madanm ou, pran swen fanmi w, m ba w garanti jodi a gen anpil bagay ke w ladan l ou pa tap ladan l. E m pral di w yon bagay ki trè fò, gen bagay ou ladan l la ou pa swete pitit ou ladan l. Sa vle di w ke se pa yon bagay ke w renmen. Donk mwen pap janm atake viv ansanm. Se yon sèl ti pwoblèm ke m toujou di nou sa nan viv ansanm ke m genyen, se le fèt ke se malere malerèz yo pafwa nou nou boule, nou touye, nou kraze. Men si se te politisyen ki ban nou zam, politisyen ki mete nou nan sa nou ye la nou atake. M pa t ap janm gen oken pwoblèm ditou avèk Viv ansanm. Okontrè, Viv ansanm t ap rann nou yon sèvis. Èske w konprann? M pa ka pitit geto, pitit geto, epi kounye a m pral atake w. Ou ta renmen viv byen, ou ta renmen fonksyone byen. Ou ta renmen ap pi byen fonksyone ke jan wap fonksyone la? Kote m pral atake w la? M pa atake w monchè. M tap pale de Ayiti epi nan kontèks map fè yon videyo epi m fè yon blag men m pa atake w mèt la. E m pap janm atake w. Eske w konprann? Kounya la a wap di kote w jwenn nèg sa yo wap tiye yo men map di w lanmò. Se pa moun ki sanble avè w pou tiye. Bon, byenke ou menm ou se yon grimo, mwen menm mwen se yon nèg nwè gwo zòrèy, èske w konprann? Men kanmenm, m kapab di, mwen menm avè w nou soti nan menm, nan menm, nan menm, nan menm vi a, nan menm geto a. Eske w konprann sa map di w la? Si ou pran ou menm ou pran Jimmy Cherizier, ou pran Jeff Golois, nou pran, nou tout se menm moun nan, ni mwen menm tou, se menm geto a nou sòti. Jodi a lè map gade pou m wè Ayiti ki divize, Ayiti ki separe, gen moun anba, gen moun anwo, ou panse sa pa fè m mal? Ou panse sa pa manje m? Sa manje m! E sa manje m. M pa gen pwoblèm ak viv ansanm non. M gen pwoblèm ak moun ki mete viv ansanm nan sitiyasyon an. M gen pwoblèm ak moun ki mete ki mete nou nan sitiyasyon nou ye a. E mwen toujou di sa, mwen pwone yon dyalòg, mwen pwone sa k rele yon chita pale. E lanmò, si pa egzanp m te ka m te ka tounen yon medyatè. M ta pral kote w wi e m ba w garanti lè m rive bò kote w ta kwè se frè w. Ou ta kwè se frè w. M ta pral kote nou pou m chita pale avè nou paske si se pou m tounen yon medyatè pou m chita pale avè nou pou Ayiti soti nan sa l ye a, m ka fè l e m p ap pè fè l. M ap fè l pou peyi m. Èske w konprann sa m ap di w la? Ou sanble avè m. Ou se yon pitit malere, malerèz menm jan avè m. Sa vle di ke mwen kapab. Ebyen, nan sa peyi a ye la a, se nòmal. Yon pastè pa sèlman yon. Yon pastè se yon moun li ye avan l pastè. Sa vle di m gen dwa pou m pale Ayiti, pou m di sa k ap pase Ayiti a pa bon. Paske Ayiti, jounen jodi a la, tout moun bloke. Tout moun ta renmen al Ayiti, yo pa kapab paske akoz de ensekirite ki gen nan peyi a. Eske ou konprann sa map di w la? Donk men si te gon chita pale tankou map tande Krisla kap pale, map tande Babekyou kap pale toutan. Se se 2 moun map tande Jeff. Se 2 moun kap mande dyalòg, kap mande chita an nou pale, an nou wè kòman n ka rezoud pwoblèm nan. E se menm travay sa map fè. E menm travay sa map fè. Se pwone. lapè, pwone dyalòg, pwone pou nou wè kòman nou kapab an nou menm retwouve lapè pou peyi a, pou pèmèt peyi a fonksyone. Men m pa gen anyen pèsonèl avè w mon frè. Sa m pral gen avè w? Sa m pral gen avè w? Kòman m pral fè atake w? M pa atake w e m p ap janm atake w. Mwen di w ankò, si m gen pou m atake, m ap atake nèg ki mete Ayiti nan sa li ye la a. Jimmy Cherizier. yon polisye m konnen depi lontan jounen jodi a ki nan sitiyasyon difisil e ou santi Jimmy Cherizier lè l ap pale ou santi se mete yo mete l se mete yo mete l nan yon sitiyasyon e pa li k te vle ladann Jeff Golois. Lè w tande jèn gason sa ap pale, risk la lè w tande y ap pale, ou santi se de moun yo mete nan yon sitiyasyon. Ou menm tou, lè w ap pale, ou santi se mete yo mete w nan yon sitiyasyon. M konn ap gade w menm k ap fè sosyal. M gade w menm k ap bay moun kòb. M gade w menm ke moun vin bò kote w, w ap ede yo. Sa vle di m wè an un mot, malgre pa egzanp ou gen le move kote, men ou gen le bon kote tou. Ou gen kote ki sansib la, ou gen kote ki papa pitit la, ou gen kote ki mari a, ou gen kote ki ki frè a, ou gen kote ki zanmi an, ou gen kote ki sansib pou moun nan. Donk sa vle di ke m ka konprann se yon sitiyasyon. Mwen menm m ap di yon bagay, m pa p janm swete yon moun tankou w ta mouri. M pa p janm swete yon moun tankou nou ta mouri. M ta swete ke nou. Nou jwenn yon akò, nou dyaloge epi nou di men moun ki mete nou kote nou ye la. Men moun ki mete nou nan sitiyasyon nou ye la. Men moun ki fè nou fè sa n ap fè la. Se sa sèlman. Se sa sèlman. Ankò yon fwa m ap di ou byen, ou voye videyo a ban mwen, m ap di w ou se frè m. Ou soti menm kote avè m. M se pitit geto, ou se pitit geto. Alò lè yo voye yon videyo ba ou, gade videyo a byen. Mwen di ok, banm al tande mesye sa, pou m tande kòman l ap pale. Banm eseye konprann li, banm eseye tande sa l ap di, pou m wè èske s on nèg ki bezwen lapè ann Ayiti. Paske m pa machann mikwo brother, m pa jounalis, m pa pran kòb nan men gouvènman, m pa pran kòb nan men politisyen. M sèlman ap pale pou m di men kòman m ta renmen peyi m fonksyone. Eske w konprann? M pa machann mikwo yo non frè m. M pa jounalis k ap pran lajan nan men politisyen, k ap pran lajan nan men gouvènman epi pou bagay non. Mwen menm ban m di w byen lè yon bagay ap pase sou Bèlè, l ap pase Laplèn, l ap pase tout kote, m pale de li, m esplike sa k ap pase nan geto a paske gen yon pakèt moun ki bliye geto a. E m se youn nan moun ki sot nan geto a, ki pa t janm trayi geto a nan mòso jou. Sa m swete ke w tande mon frè, ou konprann. So. Enmi w lan l pa pastè Reno. Nèg ki rayi w la, nèg ki bay la non, li pa mwen menm. Mwen se yon sèlman yon Ayisyen ki renmen Ayiti epi ki ta renmen wè de byen pou Ayiti. E ou konn sa m mande ankò? M mande, pandan w pral tande videyo m nan, ou konn sa m mande? Mwen di ke. Kolonbi genyen yon geriya. Mwen di anpil lòt peyi ke nap fonksyone gen gang. Sa vle di yo te gen dwa gon negosyasyon avèk nou pou yo ban nou yon kote pou nou epi konsa pou nou jwen pou nou bay posiblite a yon lòt pati nan peyi a pou lòt pati a fonksyone. Konsa pou peyi a gen lapè, pou peyi a gen sekirite. M toujou ap pwone dyalòg. E kèlkeswa kote m rive, m toujou kwè nan dyalòg. Paske m toujou kwè, kèlkeswa kote k gen lagè, fòk gon chita pale. E se sa ki solisyon Ayiti. Solisyon Ayiti a, kèlkeswa leu ou lafason, gon kote n rive, fò n chita bò tab la. Fò n dakò vin chita, ebyen lanmò san jou, Izo. Babekyou fòk genyen esak fè m dakò tou avèk kòmandan Guy Philippe ki vini avèk.